Moise li menm ebyen li pa fè anyen donk se konsa se sa politik la donk pou montre ke pa gen anyen kap fèt donk pa gen anyen pa gen zak ki poze epoutan donk si jodi a nou tout nou di nou bezwen konstitisyon chanje e prezidan Jovenel li menm li pa gen anyen poul wè avèk ee konstitisyon paske dabò konstitisyon 87 la te di deja ou paka genyen 2 manda swivi donk se pa yon bagay li fè an favèl. e li di nan tout entèvansyon l fè ke li pa genyen okenn enterè nan chanjman konstitisyon an, l ap chanje konstitisyon an pou pèp la paske se sa tout pèp la mande. E nan tout sondaj ki fèt sou konstitisyon an, sou referandòm nan, nou wè kouman tout moun yo, yo di yo bezwen yon chanjman de konstitisyon paske tout sektè retwouve yo anndan chanjman konstitisyon sa paske tout moun dakò ke Konsiy yo gade resèt la non sèlman jan ebyen madam Augustin dil la se yon konsiy ki depase or m te dil o depa yon konsiy li menm jan Montesquieu dil li dwe reflete ebyen li dekoule de tout ide yo men an menm tan tou fok li wè evolisyon e sosyete a donk si nou gon sosyete kap evolye nou genlè gade resèt se 24 a apre nou tal fè amandman ladanl yon amandman tèt chaje. Jiskaprezan nan tout deba yo ap di èske sa yo te vin vote a èske se li menm ki te vrè tèks amandman an, gen moun ki di wi gen moun ki di non e jodi a nou gen 34 avè l e nou wè ke li se sous pwoblèm pou peyi Dayiti, nou di fòk nou rezoud pwoblèm sa e si se yo konsilte tout moun nan sosyete a e kèlkeswa moun ki kapab gen de bagay pou di Kò vin sou tab la, ou vin di, men sa ou mande pou yo chanje ladan l, men sa ou pa dakò avè l, anvan menm vòt la fèt menm. Men la a, se yon apwòch demokratik, ou dakò, ou pral di wi, ou pa dakò, ou pral di non. Men anvan vòt la pou al di wi ou non, pou yo konsilte w sou pwen sa a pou w di wi ou non an, ebyen gen yon chans ki genyen nan konsiltasyon sosyal yo, kote yo te konsilte tout sektè nan peyi a, menm sektè peyizan, sektè fanm, E mwen menm antanke minis edikasyon, yo te konsilte m sou ribrik ki genyen edikasyon an. Donk tout moun nan domèn pa yo te konsilte. Ebyen chak moun genyen, se yon konstitisyon, se pa 5 moun yo k ap fè l, men se tout sosyete a k ap fè l. E jan l di la, se yon komite konsiltatif endepandan. Merci professeur Dadè. Dezyèm kesyon te adrese a professeur Jean Maximus Bernard men avan ke professeur Jean Maximus Bernard reponn sou kesyon lejitimite an fonksyon de to de patisipasyon, kite m di nou ke ou menm kap gade m nan televizyon, ou menm kap tande m nan radyo, kap gade m sou entènèt la, genyen yon liy ki disponib si ou vle patisipe ansanm avèk nou pou ke ou voye tèks, whatsapp, Gen odyo, sms pou nou yon fason pou ke panelis yo menm yo reponn pa rapò a tèm ke n ap debat jodi a. Nimewo a se 48 97 42 42. N ap reprann, 48 97 42 42, se nimewo sa ke ou kapab voye de odyo, whatsapp, de tèks oubyen de sms pou nou. Ou kapab patisipe avèk nou nan dizyèm nimewo seri deba televize sou avan pwojè nouvèl konstitisyon Pwofesè Jean Maxius Bernard. Alo wi.
Alo pou m eseye reponn kesyon Mesye Bifor. sou pwoblèm atik 283.84.2.3 ki di ke ou pa dwe fè referandòm pou modifye konstitisyon. E m tande l nan lari a tou, e apati de la yo di referandòm. pa dwe fèt, alò ke yo te di nan atik la di ou pa dwe fè referandòm pou modifye konstitisyon an. Gen moun ki di bon, se pa modifye nap modifye l, se yon nouvèl konstitisyon, donk atik la pa konsène sa kap fèt la. Men, nan la pratik, lò moun nan fè yon bagay, li vle bagay la etènèl, li mete atik li. Lò yo t ap mete atikl 284 la, lide a se te jisteman twomatism sa a ki te kreye paske dan listwa, chak fwa ke yon dirijan ou byen yon gwoup moun vle modifye konstitisyon an, li fè referandòm. Donk yo di li pa dwe fèt ankò. Men, se menm jan an, ke jodi a ou ka deside w ap fè yon bagay e ou panse sa w ap fè a se Bondye k di w fè l e li rete avi. Men sa pa vle di ke sa ou tap defann jodi a, aprè 10, 15 an, moun, timoun ki tap grandi, oubyen timoun kap fèt ap dakò avèk ou. Donk, ou gendwa twou di afè ou. Ou anvan ou mouri, m pa vle m konn rete la. M pa, e mwen k pral ret nan kay mwen, kay mwen aprè m mouri, kay mwen dwe rete la kòm yon, yon, yon tanp oubyen nenpòt sa ou vle. Epi brusquement yon lòt moun vin ladan, koupab la ankò. Menm jan an pifò moun ki te ekri konstitisyon an 87 la, li te panse ke l ap toujou gen otorite pou anpeche yon lòt moun chanje l. Men jodi a ka gen anpil moun ki di, mwen menm, sa yo t ap di an 87 la, li pa valab pou mwen, m deside chanje l. Donk, kesyon ke gen yon atik ki entèdi yo fè referandòm sou konstitisyon an, gen moun ki di bon se pa chanje y ap chanje e pa mande se chanje, men m twouve ke se yon se yon foli imèn ke nòmalman e ou ilejitim. Lò m gen yon bagay m pa ta renmen pèdi l, lè m te gen yon otoritè yon mòde nan men m m pa ta pèdi l. Gen moun ki te genyen Konstitisyon 87 la pou regle enterè l kwè minis la di a, e jodi a ki wè ke enterè l te panse k te sou yon enterè diven an, pa enterè diven vrèman, y ap chanje l avèk anpil amètim ke l wè l ap sòti e l ap pèdi l. Donk, donk se pa yon pwoblèm ke pou nou, ki pou bloke jodi a aspirasyon popilasyon an si reyèlman popilasyon an wè pou l chanje konstitisyon an, lefètke gen yon atik ladan l ki te di sa, m pa kwè se obstak ke m tande menm etranje di, konstitisyon an pa de chanje, pa de gen referandòm paske li ekri nan lalwa. Bon, sa se pou pwoblèm. An n pran pwoblèm e, e menas k ap fèt. Bon, la a, yon moun k ap menase yon lòt pou l pa pran tèl desizyon, men pa gen demokrasi ladan l. La demokrasi se libreman si moun nan dakò li fè li kwè madam Novia sot di a, si moun yo popilasyon an wè li nesesè pou yo chanje l, libreman yo pral chanje l. Si yo wè yo pa yo pa yo pap chanje l. Donk menase yo pou yo chanje li, mwen kwè se la diktati popilè. E moun ki ap menase moun avèk la vyolans pou yo pa al vote oubyen pou y al vote, dè de kote, pou al vote oubyen pa al vote, ebyen m kwè ke moun sa yo pa kab di yo demokrat. Demokrat la e fèt pou fè deba, pou konvenk popilasyon an oubyen pou l al vote wi oubyen non. Men dil pal vote si lal vote wap koupe tèt li a em trouve ke sa son reyèlman yon menas anti demokratik answit ann pran kredibilite kantite moun ki pral patisipe an 80 an 80 on an 90 m gen presyon ke te genyen yon yon fòt patisipasyon popilasyon e jan eleksyon an t òganize jan.